Konprann lè yon fanm sensè avè w, ou dwe sensè avèk li tou. Li al mare li menm avèk Sendy paske madanm mwen t ap mal fonksyone avè l. Tout sa tou e madanm mwen k mete m nan pwoblèm sa. Si yo pa avè l ta fonksyone byen avè m, m pa t ap janm arive al nan pozisyon pou m ta al nan pale avèk Sendy. Epi jounen jodi an la, Sendy lage de gidon nan pye m, jan l ap pale avè m, li prè pou l touye kouzen, li prè pou l tiye madanm, e lè m prè pou l elimine m, m pa konnen, pou l genyen m, pou l sesi. Sa se radòt li ye. Nan tou lè ka m pran egzanp wi. Non sèlman m pran egzanp, m swete gen anpil nèg k ap pran egzanp tou. Ou gen madanm ou bagay sa a, ou jis satisfè avèk madanm ou. Bagay sa a nève m menm.
Dam sa k vin la yo ak laden dò yo. Se kri yon jan pou fanm nan ka vin la men madanm li sot di. Pske gen 2 fanm nan kay la. Se pou sa pou dam nan vin met la al di l vin mete l travay li tounen madanm li nan men l. Se vin met, misye vin met dam nan avè l gen 2 madanm anndan. Se pa t afè kouzen mwen sa non mwen kouzen mwen se yon moun ki poze. Aa wè kouzen m, chak jou kouzen m di n ap sòti mwen pa janm sòti. E kouzin mwen k te pran m nou fon ti sòti malgre nou sòti. Eske ti rad mwen bay sa yo. Kouzenm te di nap soti chak jou l dim nap soti l pa janm soti. Lè fwa mwen ak kouzin mwen soti sanble ak yon bann eplaj. De fanm misye te gen anndan an. De fwa ti fanm nan m panse lè fanm sa a vin nan m panse misye pral ede m ni fanm nan. Epi pou tande bagay yo menm jan. Eyy! Vin pa bò.

Ok, menm lè sa, kisa w ye nan sa ou menm? Non, e kouzen m, epi kouzin mwen se yon moun ki pozile, m pa rete kwè jis si e travay ou vin travay nan lè sa pou w ap fè bri avèk kouzen m anba. Sa deranje w? Wi, sa deranje m. Manti sa pa deranje w. Sa deranje m wi. Voye m ale.
Kòm se avè w m ap travay, kòm kay la se kay ou li ye, voye m ale. Enben ok, m gen dwa pa ka voye w ale, men kanmenm ou prale.

ou mèt ale cheri Wi, wi Si w renmen vi w, ou mèt ale Ale al di kouzin ou sa w te tande oubyen sa w wè Ou tande?
Ou wè m vin la a, m vin pou m viv byen detèmine Si w konn sa k bon pou ou, ou wè lè w tande yon bagay, fè kòmsi w pa tande Lè w wè, fè kòmsi w pa wè Sèl ti konsèy sa a m te ka ba w Renmen zòrèy mwen bouche oubyen m avèg? Antouka wè, m vrèman prese, ou pito fè m pèdi twòp tan Antouka wè.
Son konsèy kem baw la. M konn tout bagay wi sak fè kouzen m toujou di lap sòti avèm lè wam sòti avèm lè mwen a kouzin mwen sòti mwen avèl ret la se yon bagay map jere non se pa se pa jalouj se pa jalouzi non men se se pa mwen menm ki koz kouzen w pa mennen w sòti ok men defwa l toujou veye mwen a kouzin mwen sòti epil ret la avèk ou son bagay nap jere. Menm lè n te gon bagay se sa gadò w se sa gadò w fè. Antouka bon nou pap fout li pale men kòm ou di m yon bagay la kay la se pa pou mwen ye e lè yap pou la tou m pa mete kòb yon sèl bagay m panse ke tout sak fèt nan fènwa gen pou l devwale nan ji klè Ebyen ou menm kap devwale l? Map devwale sa kanmenm wi Ebyen ok cheri Dakò Dakò Ebyen ok Wap devwale sa? Map devwale l klè
Wouyy.

M di travay demwazèl la ap travay, kòman m fè nan pale avèk Roseline sa? Petèt li ka pale fò tou paske li manke fè travay li tou menm. Pa egzanp, jan de travay pou l ta fè nan ka la, l pa fè. Ou gen dwa rezon sa k fè sa tou menm. Ou konprann? Bon, kouzen mwen menm m pa konnen kòmsi ou di m men, m toujou wè kòmsi manzè souse de travay li, m toujou wè manzè ap travay nòmal. Monchè e, Etan done ke men nou vin, ou vin pale ansanm avè m, etan done ke ou vin poze m kesyon bòne, m vle ba w, m vle ba w tout verite yo. M te gen sa nan may mwen kòmsi pou nou te pale. Men m pa t ko ka di w sa. Ou konprann? Mwen chè demwazèl ki lakay la, ki sa w panse, etan done ke mwen, ou konnen m gen madanm. Dayè nou te, nou te, nou te andeyò, nou t ap fonksyone ansanm. E kounye a m.

Ou wè jodi a la, jodi a se dènye jou pou mèvèy vizitè m. Bon m vin nan kay la, e, memwa m bout la, mwen yo poko menm peye m menm, non sèlman yo poko peye m, e li, e Bob menm yon nwit li poko ban m nan. Kounye a la l soti, l sot kote l soti pou l vin gate plan m la, o wi l pral rele kouzin li pou l di l sa.

Monchè lèm vin metem sou pozisyon fi a nan lojik poum edel brother oh oh pawòl kanpe bay Mwen metem nan pozisyon poum ede fi a e kòmsi fi a vin sot yon antrav pou mwen ou ka remake jan lap fonksyone avèm mwen nan kanaval m oblije m oblije yon ti renka renka pou madanm yo pa konnen. Monchè e sak pase? Se kòmsi nou te gen yon ti dizon, m pa ka ba w manti menm. Nou te gen yon dizon e kòmsi wi nou ta vle ansanm. Men di moman ki baz, madanm mwen t ap mal fonksyone, lè w vin vini an madanm mwen vin ap byen fonksyone avè m konnen lè m wè sa men m ta vle bak. Nan moman m pral vle pou m bak la, fanm nan vin plis kole sou mwen. Kounye a la m vin pa gen lechwa. Fanm nan gen yon pakèt avantaj sou mwen. Li lakay la, l ap viv avè m. Madanm mwen nan kay la. Ou menm antanke kouzen m nan kay la. Sa vle di, nou vin ap fonksyone antre nou tout. M vin pa ka fè, m vin pa ka fè anyen ankò ke asepte a tout sa l fè. Monchè, ou konn bagay sa ou gen anvi ladan yo kouzen. Kòmsi menm lè w gen madanm ou epi menm gonfle kòmsi ou renmen fi an, kòmsi ou nan yon bagay avèk fi an.

Koze map pase avek bae la men mwen paka fin konprann li. Monchè bòdè monchè bòdè konsa ap fè. Map soti menn e janm di w la m panse jodi an la lèm vini wap itilize yon strateji etan done ke soti tou nan lari wap itilize yon strateji menn pou w konvenk fi a pou met dyalòg nan lojik mwen m ka jwenn okazyon m retire kòm. Ya ok. Ou dakò? Men kouzen map di w yon bagay men si tou fwa ke w pa konprann sa l di an kòmsi li mande m si m gen kostim ou pa konprann e mwen m pa konprann.

Pa konn okenn kote nan vil la non men. Misye te gentan dim lem vini pap gen pwoblèm nap toujou sòti. Ah pa bezwen pè. Apre tout fason fòm di madanm misye sa. Map kraze fwaye misye menm.
Mèvèy konnen kounya la pa gen jwèt nan sa ankò. Pa gen jwèt. Map reziyen mwen map san pitye pou li. Jodi a la se dènye jou pou li. Map itilize tout fòs. Oh! Bèw. Vèman, ki lè sa moun sou jen ta chan pou a zon mi. Ya chan pou a zon mi. Bèl gade ki sal gen nan frijide ya. Bèl gade ki sal gen nan frijide ya. Pou map pou a zon mi pou li a zon. Sa yon zon gen mtap pou fè li. Men yo ka sispek. Yo ka sispek mwen. Prefere son bagay mbal bwe. Mbal bwe. Lè sa, m ap pete fyèl li pi byen. Antouka mèvèy, aswè a m avè w cheri. M avè w!